coming out lan. Valery ou di ou pa menm ou pa menm konn sak rele coming out la ok you are you. Wi m pa janm sonje yon lè m te di tèt mwen ke m pral esplike oubyen. Men wap evolye nan sosyete an tou ou son moun yon pèsonalite piblik e la mwen raple m tou piti ou te nan vizyon 2000 ou te konn anime yon emisyon nan radyo donk ou komanse bonè sètadi nan mond sosyal lan Ki rega yo te gen sou ou? Dayè ou te trè konsyan, ou menm ou trè toro ke ou te gen manyè pa ou, ou te gen fason pa ou. Ki jan rega sa a te ye? Ki jan ou te viv li? Menm jan avèk lè w wè yon, lè w, lè w santi ke yon moun gen yon maladi ki kontajyez. Menm jan.

Ou konprann sa m di w? E menm jan avèk fanm, si m ka rantre sa nan domèn nan, menm jan ou wè lit ke fanm ap fè pou yo pran plas yo nan sosyete an, pou ke yo touche menm kòb a gason, pou ke yo wè yo menm jan an, pou omoseksyèl li vin triple fwa travay lan pou ke yo aksepte nou kòm pwofesyonèl, yo aksepte nou kòm de moun ki pa sèlman depi yo wè gason yo renmen tout gason. Epi li pran anpil travay a tèt ou pou di tèt ou ke at di end of the day, kòmsi nan fen jounen an, èske mwen byen? Li pran anpil travay, èske mwen byen? Malgre ke yo gade m tankou se yon bagay ki gen sant, yon bagay ki pa santi bon nan nen, oubyen èske malgre ke m zanmi a Team Valda men lè l ap prezante m Izaak, Izaak di m bonjou men l pa anvi sere m lamen paske nan tèt pa Izaak l ap kontamine a yon bagay. Ou konprann? Ou santi sa. Ou santi gon rejè, ou santi gon. E menm moun ki di w ke l renmen w jodi an, demen maten lè l gon kont avè w, premye bagay li di w, li di w masisi.
Donk masisi an tankou yon jouman. Se yon jouman. E m poko janm wè yo joure yon moun etero oubyen yo joure yon moun. Sa vle di ke li vin, li vin difisil pou yon omoseksyèl asime tèt li an Ayiti. si l pa gen yon fòt pèsonalite. M ap eseye di sa, m pa vle fwase pèsonn, paske pou pou ou fè coming out lan, fò gen yon fèrt pèsonalite, yon fòt pèsonalite pou ke ou asime tèt ou ke men ki sa m vle, men ki sa ki fè m plezi e men ki moun mwen ye e san sa mwen p ap viv. Paske Pa bliye ke m prefere ke mwen wè regard sa, mwen prefere ke m gen de moun ki pa pale avè m, mwen prefere ke gen de moun ki pa zanmi avè m, men mwen mwen santi m byen nan po m. Mwen mwen alèz avèk yon moun ke m renmen, m ka di sa m vle, ke paske yon moun ki poko fè coming out li l ap soufri plis pase m. Li soufri plis pase m paske premyèman li pa ka rive sou yon moun pou bezwen li, paske pa bliye ke sèks s on bezwen fizyo Fizyolojik ke li ye. So lè ou grangou, fò ou manje. Depi ou grangou, fò ou manje no matter what. Sa vle di ke lè yon moun poko fè coming out li, li difisil pou l manje paske li pa menm vle yo konnen si l si l lesbyèn oubyen si l gay. Kounye an li ret grangou e grangou sa ap tiye l. Sa vle di li pa janm fini a fen li. E an plis de sa, li vin kreye de fistrasyon lakay li ki kapab aji sou vi pwofesyonèl li, Ki kapab aji sou relasyon li genyen avèk moun, paske li gen yon fistrasyon ke li pa janm kapab degaje. La nou rive nan mond pwofesyonèl, men pa bliye ke nou vle santre deba a sou adolesan, e puiske ou pat, ou pa gen kote ou ka di ou te fè coming out, de toutan ou te toujou santi ou konsa? Lè w te lekòl, pa egzanp, èske se menm rega sa? Èske deja te gen yon idantifikasyon ki te fèt nan sans sa a parapò a antouraj imedya w, sa vle di ke moun ki nan antouraj ou, sè w, eksetera? Ki jan anbyans lan te ye nan moman sa a? Nou pa p pale de Valéry makiyè jodi an non. N ap pale de. Ya 30 ans de sa non mwen di pa sa. Ok bon e li pa li pa fasil ditou paske m pral di w egzakteman ant 9 ans e 12 ans ou ou poko konn kiyès ou ye vrèman sa vle di gen de santiman gen de zemo gen de bagay ke w ap santi w ap santi anndan w w ap eseye konpare l avèk lòt moun ki antouraj ou pou konnen èske ou gon pwoblèm. Mwen pa vrèman di ke mwen pa fè kominant mwen, poukisa paske nan le sans ke mwen pat janm eseye, lè yon moun di m kominant li vekse m kareman paske m pral di w poukisa pou mwen yon moun ki poko fè kominant li se yon moun kap eseye kache kiyès li ye se yon moun kap eseye fè yo kwè nan yon bagay ki ke l pa ye se sa fè mo kominant lan mwen pa renmen l e se yon jou ke m pa fete non pli se jis ke mwen potko Konnen mwen menm pèsonèlman kiyès mwen ye. Sa vle di ke lè m ap ekri chante nan kaye pa ebzanp, m ap fè ti flè nan kaye, mwen te twouve ke kamarad mwen yo t ap jwe foutbòl oubyen yo t ap jwe, kòman bagay sa te rele, doum gaz oubyen yo t ap fè lòt jwèt gason, m ka di l konsa, de jwèt gason renmen fè an jeneral. Men mwen menm m te toujou oryante vè ekri chante Meriah Carey, Janet Jackson, bagay sa yo nan kaye, repete, walkman nan zòrèy mwen, gen de bagay ke m te twouve ke se sèl mwen k konn fè yo poukont mwen. So li t on ti jan biza, poukisa m ap konn ap poze tèt mwen kesyon poukisa se mwen sèlman k fè vye bagay konsa. Se sèl mwen ki te konn enterese nan vèni manman m, wouj a lèv manman m, kolye manman m, ke y ap eseye talon kikit an kachèt, tandiske m te gen de frè ki pa janm, sa pa janm di yo anyen. So li li te vin on kesyon, li te vin on, tounen on kesyon nan tèt mwen, poukisa mwen diferan. Kounye a lè w fin poze tèt ou kesyon poukisa w diferan, li vin rann ou ke ou santi ke w pa nòmal. Paske gen de bagay ke ou pa santi ke w fè menm jan ak tout moun. Tout sa yo se de kesyonman paske ou jis adolesan, w ap kesyone tèt ou, ou confuse nan tèt ou, ou pa konn ke ou poko konn kiyès ou ye. So le jou ke mwen reyalize ke mwen mwen mwen diferan, mwen pa renmen tout sa frè m yo renmen oubyen sa zanmi m renmen, mwen sonje ke m di papa m ke je panse ke j'aime les hommes. Li te reponn mwen, e m panse ke se sa k fè moun mwen ye jodi an. Li reponn mwen, li di m, Dis-moi quelque chose que je ne sais pas. Sa vle di ke paran responsab ki sa timoun nan ye tou. Paran timoun nan responsab pou l fè edikasyon seksyèl timoun nan, li responsab pou l oryante timoun nan tou. E gen de fwa paran yo ogryante timoun yo nan yon sans ke yo menm yo ta renmen wè tèt yo. Yo pa ta, e pa timoun nan yo ta renmen wè konsa non, yo ta renmen wè tèt yo konsa. oubyen yo rate yon vokasyon, oubyen yo rate yon bagay nan egzistans pèsonèl yo, epi yo deside ke pitit gason sa a, se li ki pral fè tout sa ke mwen menm mwen pa t fè yo. E ou ka menm wè gen fi k ap di w sa, gen de manman k ap di w sa ke pitit gason m nan se li ki pral pran revanj pou mwen nan lari a. Se li ki pral monte moun yo nan lari a. Sa vle di ke mwen itilize de tèm kreyòl byen espesifik pou ke mwen konpran, ou ke mwen, nou konprann ki sa m vle di. De bagay kouran.
Ki de bagay kouran. Sa vle di ke se paran yo ki pou oryante timoun yo pou di ke, ke omoseksyalite pa p janm yon fatalite e li pa, li pa yon fatalite. Laetitia, sa w panse?
Wòl paran yo nan sans sa? Wi.
Se vre ke pou paran yo, e nou t ap esplike l talè a, nou t ap eseye wè, èske se kilti a oubyen èske se edikasyon oubyen èske se timoun nan ki fèt konsa? E pou anpil paran, e omoseksyalite an, malerezman, se yon bagay ke yo wè kankou yon echèk pwòp a yo menm. Donk se edikasyon pa yo ki pa t sifizamman di sou ti gason oubyen twò di sou tifi an. Pou yo, an premye bagay lan se depase kilpabilite sa a dan fason ke yo te edike timoun nan. Donk sa a se se se prèske yon pwosesis tou pou yo rive nan akseptasyon timoun nan, pase deja pa kòmsi kesyonman sa a, kisa m te ka fè, kisa m pa t ka. Èske paran an ou ka di ke dè le depar, paske Valérie di papa l li menm te di l. Di m yon bagay ke m pa t konnen deja. Èske sa vle di ke paran konn gen de pist avan menm ke timoun nan rann kont gen konvèsasyon sa avè l? Wi, sètènman. Donk, Valérie li menm li te deja di l ke pa rapò a enterè ke l te genyen an jeneral, li deja te konnen ke l te diferan. E pwobableman paran l te wè aspè sa yo. Men pa bliye tou ke gen des omoseksyèl ki pa gen des enterè tipikman feminen. Gen de moun ki omoseksyèl men ki trè maskilen, trè, trè idant, ki idantifye yo a jan maskilen an. Donk moun sa yo se pa ke yo mwen omoseksyèl oubyen mwen. Se, se menm oryantasyon seksyèl lan men ki pwal petèt e, e. parètre e vecu diferaman donk se sur ke paran pap toujou genyen endis sa yo e menm sil ta gen endis sa yo se pa sèten non pli ke li pral definitivman ou byen obligatwaman mennen a yon omoseksyalite non plis donk se li enpòtan pou paran yo pa sote sou pa egzanp de jwèt ke timoun yo ap fè ke a paske lap jwe avèk poupe se deja sa donk non se vrèman yon kiryozite e se kiltirèl timoun nan li menm li gen deja anvi li enterè li e se vrèman kilti sosyete an ki pral metel nan yon bwat ki pral metel nan yon kategori. E se pafwa de de sitiyasyon ki ki trè difisil a viv, pa sèlman pou pou on moun ki ki renmen ki ki omoseksyèl oubyen ki renmen sèks opoze an, men on gason gen dwa gen plis de de panchan plis emosyonèl tou sa ki pral santi ke li pral oblije aji diferaman jis paske nan sosyete palan yo di l kon gason fò l pa kriye. Donk se de se de kategori, se de se. de bwat ke nou ke nou menm nan sosyete an nou gentan etikte detèmine e ke nou vle mete chak moun ladan ki mennen malerezman a e omofobi, diskriminasyon, tout bagay sa. Paske sa rann nou pi konfòtab tou. Kòmsi nou pi alèz konsa. Alò e pandan m ap fè m ap anime panèl lan la a, gen de foto ki anfas mwen, de sipèb foto. Yo atire atansyon m paske sa pa rive souvan ke nou gen yon ekspozisyon foto. Gason nu aplodi fotograf lan pou mwen silvouplè e li enteresan paske wi alò lè a preske rive. Non se pa lè a non men m te vle di ke Kenley ak Carl ekspoze nude gason e Marsan anlè a ekspoze nude fi ok so tout moun ap jwenn. Tout moun nèt ap jwenn. Se sa, ofèt, sa atire atansyon m se paske te gen yon foto ki te poste sou entènèt lan e sa te fè anpil pale. Gen Josué tou ki fè gason solid, ki ekspoze anlè a tou men sou nimerik. So, tout la toujou si nou vle wè.
E gen anpil, gen anpil pale ki fèt sou sa e m te wè gen de gason ki jis di yo menm yo p ap gade eksetera. La, m vle rantre nan kesyon faktè yo, faktè sosyal yo. Eske gen moun ki di w ke yo pa p, ou di yon gason, ou pa twouve mesye sa a byen kanpe, li di w kisa w ap mande m la a, m pa ka gad bagay konsi, ki bagay w ap mande m la a? Alò ke yo alèz wi pou yo di w gade fi, men ou menm depi w di, ou twouve mesye sa a byen kanpe, sa w di? Sa w ap mande m la a? Ki faktè ki jwe nan kesyon oryantasyon, idantifikasyon, chwa, kèlkeswa jan nou rele l lan, ki sa k jwe ladan l?
Ok. Avan ke mwen reponn kesyon w lan, oubyen mwen entèveni lan pwen sa, genyen yon. Nou prale rapid. Wi, wi, mwen prale rapid.
Gen yon bagay ki te dit ale a, kesyon nòmalite nan kesyon seksyalite. M pa t renmen fason kesyon an te poze a. Paske nan kesyon seksyalite pa gen nòmalite. Poukisa? Èske se yon fi ki chwazi pou l gen yon koko ki laj lè li fèt? Èske se yon nèg ki chwazi pou l gen yon zozo ki long? Non. Gen fi ki genyen yon koko ki oval, li won. Èske paran l gen pouvwa sou sa? Non. Sosyete a pa gen pouvwa sou sa. Ebyen, menm gason sa a tou ki gen yon zozo ki long oubyen ki gen yon ti bout zozo a, paran an pa genyen kapasite pou l fè l vin pi long ni pou l vin fè l pi kout. Sa se a li menm. M ap rive, m ap rive, m ap rive. La kounye a, seksyalite a se afè pa m li ye. Non, non, non. Seksyalite a se afè pa m li ye. Se mwen k pral konnen kounye a èske m vle yo gen yon bèl zozo long. Konya sim vle gon bèl zozo long konya m pral m pral itilize dè metòd oubyen dè pwodwi grès kakawo grès koulèv pou m pou vin gon bèl zozo oubyen tou sim vle si fi a tou vle vin gon bèl krèk swa krèk la long oubyen kout li pral chwazi menm bagay la epi poul vin genyen l se jis pou m di w ke nan kesyon seksyalite pa gen nòmalite se nou kout bak.
Tout afè, pa gen nòmalite. Men sa m te vle di se pa rapò, e se sa fè m te mete l antre giyimè, se pa rapò a rega sosyete an genyen sou li. Donk, se menm jan nou te di, lè timoun nan fèt, yo pa kesyone etewoseksyalite. Men yo kesyone l. M dakò. M konprann apw, m konprann apwòch lan. Se jis pou nou anlve l, pou nou fini avèk kesyon sa a. Se nou ki, sosyete a se kilès li ye? Se nou ki fè pati de sosyete a. Se nou ki pou oryante sosyete a nan fason pa nou. On gwoup moun ki te la y a 50, 100 tan deja, yo te bay sosyete pa yo a yon oryantasyon. Jodi an, m fè pati de sosyete pa m nan, m ap ba l oryantasyon pa m nan. Èske w konprann? Se la m te vle rive. Nan kesyon faktè a, ok, nan kesyon faktè ki kapab enfliyanse kesyon sa a lakay moun, m panse ke nou reponn li sou tab la deja. Se faktè, pa egzanp, kiltirèl yo, akiltirasyon, pa rapò, m si ke se kesyon akiltirasyon an ki fè ke, ki ba nou, ki, ki ba nou, ki bay moun ki fè pati de LGBT yo, sektè sa, plis mwayen, plis kapasite, k fè plis kwè lan tèt yo pou eksteryorize yo. Paske Valéry sot di yon bagay, m konprann li e m te di sa deja, l vin rejwenn mwen sou pwen an, sè ke wi, mwen menm mwen chwazi di mwen se yon LGBT, mwen se yon gay, omoseksyèl, tou sa, moun nan li menm, li pa t janm di yon jou l se yon etewoseksyèl. Poukisa mwen m oblije gen yon jou pou m di mwen se yon omoseksyèl? E pou kesyon e nan ki peryòd nan laj ou, nan devlopman ou pou di ke nou pral fè coming out la oubyen sa nou rele an fransè sòti di plaka la, pa gen yon laj. Se avèk le tan, se jis lè m vin konsyan de mwen menm epi m ap jis fè l. M pa bezwen gen yon laj iks, yon laj igrèk pou m di ke m pral fè sòti di plaka la. Pou m reponn kesyon talè an ou di ke Gason yo ou te di yo ke fò yo gad kisa yo panse lè yo wè yon bèl gason etc. Bon sa se toujou opinyon pam paske m renmen di sa pou m pa rantre nan diskisyon a pèsonn. Opinyon pam se ke pi gwo pwoblèm nan se yon pwoblèm de relijyon e dezyèm pwoblèm nan tou se lè yon moun pa si de seksyalite l li vire rann li sou ladefansif paske mwen menm pèsonèlman mwen gen zanmi e mwen gen frè ki si de ki si de oryantasyon seksyèl yo, lè yo wè yon bèl gason, m di, sa w panse nèg sa, e li pa mal non, mwen m panse li te ka gen, li te ka koupe bab la. Paske moun nan sur de oryantasyon seksyèl li. Lè moun nan pa sur de oryantasyon seksyèl li, li pè pou yo pa jije l. So depi, depi l wè yon gason, yon toutouni, li fèmen zye l, oubyen l kouri di yon bagay, li pa ko sur de moun li ye. On omosek, on nèg ki sur de okssalite l, ki viril, ki di w l s on tòg, Lè l wè yon moun tankou m, li kore m oubyen li salye m de lwen oubyen li fè m siy. Paske li sur de tèt li ke mwen pa mwen pa deranje l e ke mwen pa entimide l, mwen pa yon menas pou li. Yon moun ki wè w k ap chayite w, k ap joure w, li poko sur de tèt li. Ou fè l pè. Ou fè l santi ke li kapab fè de bagay ke li menm li pa t menm panse ke l te ka fè. So li fè ou fè l pè. So premye bagay li fè pou l defann tèt li, li joure w anvan, li di w, li twouve, li fè w konprann ke li pa renmen jan de bagay sa yo, li pa, li pa, li, li, li tou fè w konprann ke w se yon vye bagay paske li menm pou tèt pa l, li pa ta renmen twò pre w, li pa ta renmen kite w vin twò pre l paske l konnen si w vin twò pre l, gen de bagay ki lakay li ki ka soti. Toutafè.
Lè kesyon yo rive, moun yo gon eksitasyon hein. Bon, lè kesyon rive, men byen avan, e pandan semèn nan, pandan m tap prepare panèl lan, mwen nan rechèch ke m fè aktyèlman an 2019, nan pou pou nan le mond gen trè pe de peyi kote omoseksyalite li pa kriminalize. Lè m di kriminalize sètadi ke gen de lwa spesifik nan yon peyi tankou Jamayik se 5 a 10 an de brizon ok si jisteman moun nan yo kenbe l nan aks ke la pèfòme aks seksyèl omoseksyèl ou biseksyèl. Tou lè peyi de tyè mond an jeneral, kote relijyon an pi fò, se nòmal. Pou m byen di nou, Ayiti pa gen yon lwa espesifik ki kriminalize omoseksyalite. Men, lwa an flou, pa gen yon kad legal. Sètadi ke li pa menm jan yon peyi tankou Sent Lisi, tankou Dominik. Anpil peyi nan Karayib lan, Ayiti se youn nan rare peyi, mwen kwè avèk Kiba, ki pa genyen de lwa espesifik ki kriminalize omoseksyalite. E, men, ofèt, n ap pran kesyon yo aprè. Sa m te vle di rapidman. Nou menm ki asime, ki viv li e ou menm tou Leticia antanke psikològ, kesyon kriminalize omoseksyalite ou biseksyalite ou panseksyalite, ofèt tout sa ki sòti ankò yn fwa de nòm lan, ki jan nou menm nou wè sa, on est en 2019. Avan ke nou pran kesyon yo. Nou pral rapid epi pou nou bay. Nou poze kesyon. Alò, e vrèman lè n ap wè evolisyon e akseptasyon omoseksyalite nan plizyè peyi dan lemonn, nou wè ke te gen vrèman dè peryòd ou nou pase pa medikalizasyon kote ke yo wè ke omoseksyalite an se te yon maladi ke yo te dwe trete, answit te gen yon tandans ke se penalizasyon, donk te. Moun sa a son moun ki on menas pou sosyete an fò nou mete l a lekò e parapò a sa yo vin evolye vè plis on depenalizasyon ki pa vrèman pote on soulajman parapò a omofobi ki fèt nan sosyete a.

E plas ke relijyon genyen nan sosyete nou an, se vrèman youn nan faktè ki ranfòse e diskriminasyon k ap fèt kont e sosyete LGBT. On ti bemòl, on ti bemòl pa rapò ak kesyon relijyon an, paske lè nou di reli, relijyon, fò nou mete toutswit aprè jideyokretyen avèk islamojideyokretyen paske bon gen moun ki pap dakò ke aksepte vodou kòm relijyon petèt kon stil de vi men m panse ke sektè vodou an se youn nan sektè jiskaprezan an Ayiti ki trè toleran ki gon akseptasyon parapò a kesyon sa. Wi men se nòmal paske yo wè l menm jan avèk omoseksyalite a tou yo wè l tankou son afwon yo wè l tankou son bagay ki pa nòmal Ou poko janm rankontre yon moun ki fyè pou l di w mwen vodouyis, kòmsi mwen se yon pratikan eksetera. Paske yo wè li menm jan e li pran anpil pèsonalite, anpil edikasyon pou moun nan admèt e pou l di w li paske yo wè l menm jan avèk omoseksyalite a, tankou yon bagay ki pa nòmal oubyen yon bagay ke ou pral boule nan lanfè pou li, se yon abominasyon. E ki se yon ipokrizi nan relijyon an tou paske fònikasyon se yon bagay tout etero fè depi yo fèt. Men son bagay ke menm relijyon depi yo fèt.
Non 14 15 an etero yo trè aktif seksyèlman. Sa vle di ke son bagay ke yo son bagay ke menm relijyon sa di ki pa nòmal. Men son bagay ki fèt chak jou. Adiltè son bagay ki fèt chak jou. Ok alò nou fini la. N ap pran kesyon yo rapidman ok. Rapidman, pa twòp elaborasyon, dwat o bi. Donk, bonsoir a tou l mond, je suis Elena Yaissa Carmelia, je suis, mwen rele Elena, mwen se yon fanm trans, mwen ap travay nan Kouraj. Kouraj se yon enstiti, yon asosyasyon an Ayiti k ap defann dwa moun. tou spesyalman dwa moun LGBT, men nou pa fè eksklizyon de etewoseksyèl yo, byen antandi, paske nou defann fanm yo tou. Donk, se pa yon kesyon, men se yon ajou tou a sa nou t ap di yo, pou nou menm medam trans yo, paske m wè nou pa vrèman ajoute, nou sèlman di divèsite, donk, nou menm medam trans yo, wi nou egziste. E jan w wè Valery t ap di w lan, depi lè w tou fèt, w ap viv seksyalite w e w ap evolye. Donk gen yon diferans antre sèks e janr. Pase on moun ki efemine li ka pa omoseksyèl e l ka pa on trans tou pou on tan. Men kanmenm e avèk evolisyon di tan, moun nan avèk tout sa ki rele, tout sa w ka vin jwenn nan sa ki rele konstriksyon sosyal yo, li pral atribye tèt li e l ap defini. tèt li. Donk se sa mwen ta pral chèche. Mèsi anpil. Avan nou kontinye ak kesyon yo, m ap mande nou aplodi panelis nou yo. Psikològ Laetitia DeGraff ki son spesyalis an seksyoloji, Isaac epidemyolojis epi Valerie Villing ki son makiyè ki ansanm avè nou. N ap pran yon lòt kesyon rapidman. Anfèt, se pa se pa yon kesyon e m ap chwazi pa entèvansyon sa a koresponn ansanm avèk Stéphanie ki te deside pa mete m nan panèl la lòske m te mande l.
Ok, m ap di nou pou moun ki abitye nan panèl yo, Jista fò fè de premye panèl nou yo mezanmi. Fò n te ba yo chans!
Donk m ap Map pwofite koresponn ak Stéphanie donk map pi long ke tout moun yo. Anfèt entèvansyon entèvansyon pam nan bon li gen li gen 2 ou 3 pwen ladann. Premye bagay mwen vle premye bagay mwen vle atire atansyon nou sou li se ke an Ayiti gon gran difikilte de konseptyalizasyon sou la kesyon doryantasyon seksyèl paske nou nou kreye yon tèm fourre-tout ke nou rele masisi ou ke nou rele madivin ki bloke tout posibilite de konseptyalizasyon otou de 2 tèm sa yo. Alòske loryantasyon seksyèl se se son konsèp divèsifye ki mande anpil elaborasyon, ki mande anpil konseptyalizasyon, nou menm nou redui l a yon kesyon de masisi, nou redui l a yon kesyon de de madivin. Dezyèm bagay se ke mwen pa vle nou rantre nan lojik konpòtemantal pur ou eksklizif de kesyon oryantasyon seksyèl la. Loryantasyon seksyèl è kognitif, mantal e afektif osi. Donk yon moun ka pa janm gen ankenn konpòtman omoseksyèl epi li gon oryantasyon omoseksyèl. Ok?
E. Men se nòmal, se avèk sa nou renmen. Nou pa renmen avèk moun ki femine parèy nou. Ebyen fòseman.
Mentnan,
Mentnan,
an nou jis eseye imajine sa m ap pale don ka klinik pur, yon moun legliz, predikatè, ki rantre nan klinik mwen, ki di m, m ap mouri, m eseye tiye tèt mwen de fwa, poukisa? M marye, m pa ka remèt madanm mwen anyen, se gason m renmen. Sa rive souvan. Anfèt, li vin nan klinik mwen pou yon enpuisans, pou yon dizereksyon nan koup li, paske l marye l gen madanm li, alòske li just pa gen bann pou fanm. Li pa gon pwoblèm bann men li gon pwoblèm de chwa dobjè seksyèl. Ok? Donk, jan Valérie te di l toutalè a, mwen genyen anpil ka klinik ki konfime sa Valérie di a, yon moun ki genyen oryantasyon seksyèl e omoseksyèl ki pa aksepte l, li soufri anpil e m gen anpil ki vin kote m paske yo eseye tiye tèt yo deja. Nou prale.
Alò, fò m byen di w, Justafor, mwen kontan entèvansyon an e li trè pètinan, sof ke nou ta pale de adolesan, donk nou pa tèlman ale nan kesyon adilt, se sitou nan kad adolesan. Charlot gen yon kesyon.
Bonswa tout moun. Mèsi e mwen remèsye tout moun ki pran inisyativ lan. Dayè e sa k fè nan kouraj yn fwa yo te solisite nou, nou vèse nou totalman. E m ap m ap felisite ansanm panelis yo ki fè on refleksyon an pwofondè, mwen m panse ke inisyativ sa dwe repete nan lòt kote nan peyi a. E mwen kwè ke m ap jis souliye pou kamarad

Kòman nou menm, adolesan yo, e nou konnen yo seksyèlman aktif, nou konnen yo gen de oryantasyon seksyèl omoseksyèl, nou konnen yo gen de pratik seksyèl omoseksyèl, biseksyèl, kòman nou menm nou ka abòde kesyon sa? Se sa ma kesyon. Trè bèl kesyon. Wi. Dakò. Bonsoir, map di merci a panel lan ki. ki la aprè midi an mwen aprann yon pakèt bagay men men men sa mwen ta renmen konnen se ke apa de kesyon psikolojik ou byen de kesyon atitid ou byen de yon bagay ke ke moun nan santi eske li gen rapò a fizyoloji tou paske mwa kan je vwa un homme c'est un homme kan je vwa une femme c'est une femme kòmsi li fasil pou rekonèt yon gason e li fasil pou rekonèt yon fi right donk

Tòg ki santi l gason li renmen lòt fi parèy li èske se paske l santi l on gason a pwopreman pale èske fizyolojikman palan kòmsi tout sansasyon l yo se fi oubyen tout sansasyon l yo se gason. Bon mwen ta renmen reponn kesyon sa pou 2 rezon paske pandan wap poze kesyon an gon moun anlè a ki mande poukisa yo bezwen chanje kò yo yon premyèman on omoseksyèl pap eseye chanje kò l Paske ann pale men ann pale piti, ann pale mwens e ann pa bay manti. Omoseksyèl lan pa ka eseye chanje kò l paske pa gen plis pase l e l pa anvi chanje, li pa anvi pa, li pa anvi sanble a pèsonn moun paske li deja, m pa vle di ke li deja anlè men li deja gen yon sizyèm sans ki trè devlope. Li pa, li pa, li pa vle di anyen poukisa omoseksyèl se yo menm ki, ki. ki nimewo 1 nan fashion, se yo menm ki pi gran designer nan le mond, se yo menm ki montre fanm mache a talon, se yo menm ki ki fè rad pou fanm, se yo menm ki envante la mòd e tout fanm ki gen rad sou yo se gason k fè yo met sou yo. Se de gran zavoka, se de gran, kòm si yo pa anvi sanble a pèsonn, yo vle sanble a tèt yo, yo vle sanble a moun ki elegan, yo vle sanble a moun ki enteresant, yo vle sanble, yo pa vle sanble a fi, pa gen pèsonn omoseksyèl ki vle sanble a yon fi, si yon trans vle on fi, se paske on trans pèsonèlman li menm li ta li pa santi l byen nan po l antanke gason oubyen antanke jan li vle sanble an fanm. Aww.
Si m ba w pale, fòk mwen ba l pale. Paske l kanpe la lontan. Ba l pale pou mwen tanpri.
Ok, ok, ok. E. On mosyon.
On mosyon pa plis de 30 segond. Wi wi se pa komsi moun sa moun sa trans sa mwen menm antan ke trans antan ke fanm trans se pa komsi mwen gon foli de chanje kò oubyen mwen gon foli poum fanm paske mwen fanm A proprement parler, si mwen dezabiye mwen mete m tou nu la, nou ka wè m de sèks mal. Paske fò nou fè diferans entre le sexe et le genre. Paske on est né de sexe, soit de sexe femelle ou de sexe male. Men avèk ce que j'avais bien dit tantôt, lè. Konstriksyon sosyal se a la pèsòn de se definir. Se moun nan k defini ki sa l vle ye. Justement, Yo pa ka car defini là pou li.
maintenant nous avons un homme trans et moi une femme trans. Donk se pa yon foli nou genyen pou nou di wi nou se gason ou di mwens nou se fanm. Nan tèt nou nou se fanm. Men jan w wè e Valery sot di w lan yon omoseksyèl se yn etre si janr paske li pa gen disforya kò l li pa gen disforya tèt li paske li fèt avèk sèks mal oubyen li fèt avèk sèks femèl li dakò tèt li sa li se yon sèks femèl li dakò l se fanm sèks mal li dakò l se gason Men li ka genyen yon oryantasyon seksyèl, swa l lesbyèn, swa l omoseksyèl, swa l biseksyèl, vise vèsa. Men, fò nou pa fè konfwonta, fò nou pa konfonn mo yo. E se pou sa tou, lè w al nan anbasad amerikèn kounye an, ou jwenn twalèt pou òm, twalèt pou fanm, e non janr. Sa vle di ou gen yon twalèt apa pou moun ki deside. Moun ki vle chwazi sa yo ye, sa yo vle. Li yon ti jan tèlman al pi lwen kounye an ke ou pa ka deside pou yon timoun sou paspò l nan de sèten peyi pou di l mal. Se li pou deside kisa l ap met ladan l lè l gran.
E m ap fè yon ti ajoute tou piti, paske yo pa vle m long. Oryantasyon seksyèl la, nou ka rezime l avèk idantite de jan an senp. Oryantasyon seksyèl la se kiyès ou renmen. Idantite de jan se kiyès ou ye. Donk moun ou ye a m pa kwè se moun ki pral di w li. Se ou k pral chèche konnen l ou menm. E yn fwa ke w dekouvri l e w fwa ke w abitye avè l, ou vle l, ou apwopriye w de li, m pa kwè pa gen anyen, menm si yo te mete l sou fèy papye a, yo di w s on fanm, pa egzanp si m rive yon kote la a, on moun ou mèt di sa w vle, gad pil bab nan figi m. Ou di m s fanm sa se ou menm ki wè l fanm. Men mwen menm m pa wè l konsa. Donk diferans lan li pa twò difisil. Lè w ap renmen avèk moun ou chwazi ye a, moun ou chwazi montre sosyete a, gen yon gwo diferans. Osi senp ke sa. Mèsi tout moun. Mèsi. Yon dènye, yon dènye moun. N ap pran kesyon? Non, sèt se yon kesyon. Ah ok. La question de Charlot.
Wi. Wi, e Charlot t ap mande ke pa egzanp ki travay nan kominote a, vu a tout ipokrizi oubyen baryè ki genyen nan kominote a, kisa nou menm, li mande kisa nou kapab fè pou nou kapab ta fè yon depasman de tout bagay sa yo. Wi, e youn nan premye bagay ke mwen kapab di, se ale nan milye familyal yo. Kote ke pou n kòmanse gen yon. Mwen m ap rele l yon movèz teyori ki se teyori de reparasyon, teyori reparatris lan kote oubyen teyori de konvèsyon an kote n ap eseye si n wè timoun nan leve li plis renmen jwe avèk poupe dat ti gason an leve li plis renmen jwe ak poupe n ap eseye korije l pou n ba l balon ok nan gran peyi yo te kòmanse konsa e konnya yo pa dakò l wal ka yon medsen medsen an ap eseye fè timoun nan oryante timoun nan nan kesyon seksyalite l. Ou kapab fè pouswit jidisyè kont medsen sa a. M panse ke Charlot gen anpil travay ki fèt nan domèn nan. Si pat gen anpil travay ki fèt nan domèn nan jodi an, li pa tap pèmèt nou le dwa pou nap pale nan mikwo a vwa wot konsa de kesyon sa a. Ok, kamera, jounal, tout moun la, w an kès ki la, w an kès ki pa la, n pa tap kapab pale de li. Se paske gen anpil travay ki fèt Kòmanse gen anpil etero, kòmanse gen anpil omo ki dakò ke nou dwe viv ansanm. Gen anpil ankèt, gen anpil travay k ap fèt, se sa k fè e nan milye syantifik lan ki pi pouse, nan milye medikal la, genyen y ap, yo te kòmanse ap eseye gade pou yo wè si yo te kapab jwenn dè zòmon pou yo te kapab chanje kay gason an pou fin fè l, pou vin fè l rete gason ke li avèk sèks paske. Jan trans lan sot di talè a, sèks la se sa nou rele sèks biyolojik, sa k anndan de janm ou an. Men jan lan se sa ki anndan de zòrèy ou a. Se li pou konprann. Ok.
Mèsi Leticia. Ki akonpayman ki nesesè pou adolesan ki ap viv peryòd. Konklisyon.
Kesyon sa a te vrèman entèpele m paske lè John te fin pale an, li te pale de soufrans sa a. E se soufrans sa a ke m twouve ke trè souvan ke nou inyore oubyen ke nou pa bay enpòtans a li lè n ap pale de oryantasyon seksyèl, lè n ap pale de timoun k ap grandi pou yo vin dè adilt epanwi demen. E mwen panse ke li enpòtan ke lè nan edikasyon n ap bay timoun yo, ke nou plis konsantre sou valè imèn sa a. Sa vle di valè imen an se kisa? Se ke nou tout se moun. A la fen, sa vle di ke pa gen diferans, se menm san ki koule nan venn nou, se menm, se menm chè lan. Donk li enpòtan ke timoun sa a konnen ke se pa, pa gen yon bagay ki pral kondane l, pa gen yon, yon, yon desizyon, menm si se pa yon, pa gen yon jan ke l santi tèt li ki pral mete l apa nan sosyete a. Donk li enpòtan ke E na, nou tap pale de, John tap pale de soufrans sa a ki menm rive pafwa a dè, dè panse suicidè, adolesan yo genyen l tou. Trè souvan, men menm lè map fè kou edikasyon seksyèl yo, gen de timoun ki, ki premye kesyon yo mande m, èske se mal, èske se move? Yo toujou vle m reponn kesyon sa a. Èske aimer un homme qui n'aime, qui aime un autre, un autre homme se move, se mal? Poukisa? Paske nan edikasyon yo, lakay yo, avèk relijyon jideyokretyèn ke w t ap pale de li an, se vrèman yon relijyon ki kilpabilizant o pwen ke timoun lan li gen dè sansasyon ki ine lakay li ke li santi ke dè le depa li p ap aksepte. Li konnen deja lakay li yo pral wè l mal, li konnen tout bagay sa yo deja. Donk li trè difisil pou yon timoun evolye, epanouyi nan yon fanmi konsa. Donk li enpòtan ke nou konsantre sou. tolerans nan sitou. Se siw ke nou gen de valè kretyèn ke nou vle bay lakay nou, nou eksplike timoun nan men kijanl ye, men poukisa mwen kwè nan sa, men a la fen la joune si ou menm ou deside se sa'w vle pou vi ou, ou gen tout dwa'w pou fèl paske ou son'w chèt, ou son'w èt imen ki gen tout dwa li. Alò nap fini e sa avèk dènye mo an, de valè ke mwen menm mwen vle transmèt e nou dwe pataje se respè pou tout moun kèlkeswa koulè yo kèlkeswa laj yo kèlkeswa kondisyon yo kèlkeswa klas yo kèlkeswa oryantasyon yo respè pou tout moun epi konpasyon. Mwen menm dènye mo ke m genyen se ke m ta renmen fè tout moun konnen ke yon moun ki omofòb oubyen yon moun ki pa renmen ge li pa sipoze fache lè yon blan Lè m di yon blan, yon moun ki blan oubyen yon lòt yon moun ki diferan ras di l ke li pa renmen moun nwa, li rasis. Paske yo se menm bagay e yo pa gen okenn diferans. Moun nan rayi w paske ou gen plis melanine pase l, lòt la pa renmen w paske ou pa renmen menm moun avè l. Sa vle di ke, mwen kite nou sou mo sa, m ta renmen nou panse avè l. Lè yon moun omofòb, Ou se menm moun avèk yon rasis. Sa vle di ke li pa gen diferans. Respè ak konpasyon pou tout moun kèlkeswa kondisyon yo. Mèsi anpil. Aplodi panèl lan mwen silvouplè.
Mèsi anpil. Piblik lan, mwen espere ke konvèsasyon sa yo ap kontinye. Donk pwochènman nan Tim Tim. M espere nap ka kontinye wi dakò.
APS pral gon podcast tou so nou kapab debat yo nan podcast justement e m vle remèsye panel lan anvan m vle remèsye piblik la tou menm si gen ti wounou wounou wi men m pa tande yo pa yo pa kalonnen nou wòch yo pa m kontan jan piblik la te koute e menm si gen anpil bagay yo pa dakò avèk nou pa dakò e se sa pou n sonje ou pa oblije renmen tout moun renmen s on chwa Men ou gen obligasyon pou respekte tout moun. Pou respekte yo, ou gen dwa pa renmen sa yon moun ap fè, men se chwa l, men ou gen dwa pou w respekte sa l fè a. Ou gen dwa pa renmen, renmen se ou menm. Ok, men respè a se imen. Map mande nou on gwo aplodisman pou tout panelis nou yo, Leticia, Isaac, Valerie, Tim. Mèsi anpil. Euh, 2 bagay mwen vle raple nou, Premyèman, se ke panelis yo ap la, donk nou kapab wè yo separeman, epi pou n kontinye poze kesyon eksetera. Dezyèm bagay, se ke nou live, bon, dan la mezi ke entènèt la pèmèt nou, men tout sa n ap di yo live, e se pou sa kamera yo dèyè a. Donk, gen yon kesyon ki poze, men m ap kite nou al avè l, nou pa bezwen reponn non. Gen yon moun ki di nou pa sène koze èmafwodit yo, moun ki fèt avèk tou lè 2 sèks yo, èske yo fòseman biseksyèl? Èske, donk sa se yon lòt deba menm kite nan la kesyon an, na reponn li anba. Pou le moman n ap mande lòt panèl la rive. Rapidman, jisteman, rapidman, èrmafwodism lan li pa fòseman antrene yon oryantasyon seksyèl e deba jodi an se te oryantasyon seksyèl. Èrmafwodit s on kondisyon byolojik ke l ye. Donk la, s on kondisyon medika-byolojik e la sa ka fè. objè de yon lòt deba. Donk la jodi an se te oryantasyon seksyèl sitou pou adolesan, se vre nou ale odela, nou pale de transseksyèl, nou byen kontan entèvansyon sa ki te fèt lan, nou pale de kondisyon adolesan yo nan kesyon oryantasyon seksyèl. Vwala. Mèsi.
M ap ekskize, bon, m ap ekskize moun nan nan tout piblik la tout tan anpeche panèl la fini. Auprès de Monique Maniga, Thomas Magloire et Claudia ki la pou twazyèm panèl, twazyèm e dènye panèl ki sou konsantman ak vyolans seksyèl. Se yon bagay. Li enpòtan, konsantman seksyèl e m sot gen yon gwo deba talè a pou kesyon konsantman an. Kibò l kòmanse, kibò l fini. Donk apre sa se Monique.